Frè pam, se pa yon kesyon de lanmou kap jere la menm, se yon kesyon de vi. Ann bat poun jere sa ki poun jere. Ou pa pral dim ke o wi ou telman renmen ou pa. Ou pa dim ma,
wap edem fè travay la mache, se ou kap kriye. M te di map ede'w, men mwen menm m pa pral nan sakrifis. Tuye moun frem. Se ou kap avek kouto ou se ou kap fem. M la pou m ede w rekipere moun. Ou fè ti mal.
Ki ou pral imajine ou pran yon moun ke ou renmen pou wè se ou pral fè sakrifis avè l.
Lavi ou avèk lavi demwazèl la ki sa k pi enpòtan la nan moman. Konpè ti mak sa w di a yon gwo koze wi. Ahh. Sa son gwo koze. Antoulèka. Kondisyon rete kondisyon. Epa vre? Mhmm. M te gentan reponn wi. Se wi. Map reziye m. Menm ke se pa tout kèm map fèl, men map reziye m. Ebn, pa e le chwa.

E jwè m tap di w la Rose. Wè ou gentan jwenn bon sèvis nan men yon lòt. Bon bagay, bon bagay. Mèsi anpil.
M kontan. Ok, m espere ke tout bagay gen pou mache pase depi wè lanmè woule t fè kou pou ou, gason an pral nan de pla bon. Ou konprann? Ou mèt kwè. Mwen gen sa m bezwen.
Ok.
Step up. Ok.
Paske, mwah, bon bagay. Ok, anpalan de sa, ou konnen. Nou gen yon, m te ka di yon stil de asosyasyon. Misye gen yon regleman. Li gen yon dizon pou l bay kelke moun pou sa ka plis mache. M panse si nou entegre ladan li ap ankò bon paske ou ka jwenn mwayen tou. Ou konprann mwen non? Se ki sa m te ka di li. Konpèti Mak pandan w ap di sa, li ka jwenn mwayen sa se youn. Depi ke l asepte nan sa ke w pral di li la tou, li ap peye travay. Ou tande? L ap peye cheri.

A ou gen wi ak non. Enben se sa m te di w frè m. Ou konprann? Enben Rose, mèsi anpil. M ap rele w epi tout bagay ap nòmal. Anben oke. Oke cheri. Dakò.
Dakò.
Ou kapab ale. Ayy.
Rose Marc. Travay la ap mache. O! Bon m di w travay la ap mache men pa bliye w te di w ap ban m yon bagay frè m.

Oh oh ou fè rache yon tè wap ban mwen li. Map pase w li.
Bon langyèt. Map vin ak tout papye tè map ba oul tè w pou. Enben pa gen pwoblèm nan men oul. Mwen menm voye yo ala mpap domi. Jan madanm mwen tap plenyen. E nan fèm ou n ye la. Nan fèm. Oh oh bon m lwe nan fèm nou ye la chak enan fèm kay rive nan tèt nou la e kraze pou nap kraze bon afwa mpa menm ka jwe nan enan jaden an la mèt la pou m ta fè degoude lavil la non. Konpètman k twa jou wi. Nan fèm kay konpètman k mwen menm map banbile nan yon pakèt. Enben, pa gen pwoblèm lanmè woule, kòm nou dizon, m ap tann ou. Enben, konpè Timak, m ap fin ba w tè a, e ou menm sa w ap fè sou li an, w ap fè m konnen mwen m ap ede w konstwi won pou w ka retire tè a. Ankò?
A bon jè! Enben, konpè Timak, si w ap ede m, w ap ede m. M pral twa moun.
O! E pa sèt moun dyab la mande? Sèt moun. Li te dwe mande sèt ankò. Katòz. Boule m. Ou fè kè m kontan. Konpè Timak! Ou wè la, tout degre m yo nèt, m pral miltipliye yo pou m kòmanse chache moun. E, m pa nan kaka. M ap jwenn moun.
Enben, frè m, pa rete non. Pa gen pwoblèm non. Ti pitit sa w m mennen pou w an la, m entegre l la, l ap ede nou jwenn moun. Twòp detay. E pa w vin mare nèg konsa vre. Lajan w. Ou santi konsi.
Pale, se de pè.
Ou mèt, n ap pale wi.
Ok. Pa gen pwoblèm. Konpè konsa ou konnen mwen pa ta genyen li. Konpè a chwazi ede ou an sakrifis. Bay 7 moun e li pa janm gen dòmi nan je. Ooh moun ki pa gen konpè nan lavi sa mesye. Men an tout lè ka fò m jere konpè a tou. Ay dyab la pa ka banm tout lajan sa yo tou m pa jere konpè. Anben fò m fon rive anba. Ayy.